Salut tout moun, byenveni yon lòt fwa sou chanèl sa ki se Ejentoub So, m preske gen, bon, pa konnen, ka gen nenpòt 6 mwa la m pa poste videyo, men pou 2022 a, m retounen pou tout bon e m pwomèt nou mezanmi, m ap ba nou videyo chak semèn Ok, m pa menm jan Baky k pwomèt nou albòm, li di an 2021 an, l te mèt te. 31 desanm a 11 è 59 lap lagel li pa lagel bon Baky blofè fini nan moman an la nèg okay pa gen repitasyon ankò nan peyi a paske Baky se blofè bon anfen mezanmi nan nou pral pale de video a video jodi a se kisa l ye mwen pral fè reyaksyon m a nouvo track sa Baky lage ki son track m gentan ap tande la m wèl rèd anpil e m deside fè reyaksyon m lèm di reyaksyon sa vle di nou pral analize kèk punchline ou konprann bif yo tout bagay ou konprann nèg Konprann yo frite grenn anpil nèg nan trak la. Baky son nèg ki rèd anpil rayi chen an di dèl blan li blofè ou konprann men trak la rèd anpil ou konprann se sa nou pral fè la map vini kounya. Bon mezanmi m retounen rapid rapid pou nou kòmanse analize trak la pa bliye ke Baky lage son freestyle li ye freestyle la rele majisyen so li lage avèk tout video ou konprann se sa nou pral kòmanse fè la nou pral kòmanse. tande chak ba yo konprann chak punchline pou n wè ki atis ba ki plis 10 nan track sa bon ann kòmanse. So si nap remake la nou wè track la fèk kòmanse Baky m te ka di nan studio ou menm avèk anpil nèg m te ka imajine zanmi l ok anpil zanmi l yo m pa konn nèg yo.

Bon mezanmi vwa nèg sa li pa lòt ke vwa demi dieu a ou konprann demi dieu a plenyen anpil aprè tikè te fin bay baky 2 lane a mwen m bay 2 lane sa m pa konprann li paske m pa konn vrè kritè yon moun poukisa yo bay 2 lane ou konprann so pou mwen menm ane a si yo tap bay yon 2 lane kòm m pa m pa swiv bagay sa tèlman men m panse rapè de lane a e mechanse li tap ye paske mechanse k travay plis ok.
Check Ah Nou pran rap nou fon karyè ou pranl pou komedi. Ok sa sa se Bob Kayou toujou mezanmi nou konnen Bob Kayou malerezman Bob Kayou gen rap sou li men karyè misye pa tèlman ale byen e nou wè souvan sou rezo yo moun yo pran misye pou komedyen ok sa vle di frap sa la se Bob Kayou rèd rèd rèd.
Avk yon bann rim san valè ke w pran pou powezi E sèvo m pa gen baryè s on ansiklopedi Ti nèg yo n pral fè plis toujou N ap big up Ton Eddy. Ok mezanmi bagay ton Eddy sa m fè jounen ap chèche kisa k ton Eddy a Ba m imajine m kisa k ton Eddy a Kounya la se pandan m ap pase sou Jay2Baky a m wè l poste yon videyo de kisa k ton Eddy a Men ton Eddy a s on fason M kwè gon pèsonaj ki te lage yon video m pa konnen sou rezo sosyo yo ki rele Ton Eddy ki nan avyon kap di li pral fè anpil bagay so Baky refere l avèk sa pral pase anpil bagay. Ton Eddy Gad ton Eddy non men. Map byen fèl wi la. E sa wi. Map byen fèl la. E nou pral. Sa vle di lè Baky di e mande ton Eddy a jan ton Eddy ap byen poulòp la e konsa Baky pral poulòp an 2000 Baky pa ranse non ou wè 2022 a Baky sou mal fè bagay yo Pou mwen ou pa rapè ankò ok ou pa lage album nan toujou ap fè parese m pa konsiderew kòm rapè ok.
Bèl pisi Nou aprann anpil bagay Nou aprann anpil bagay Sa vle di Baky pral fè anpil bagay an 2020 Baky.

Mwen pa konnen vre, Baky game nan kounya nou te ka di nouvèl jenerasyon an se Baky, Mechanste, Wendy ou konprann so Fantom gentan apa nan espas pou kont li paske Fantom ke ou vle l oubyen ou pa vle l gen anpil moun ki pa renmen karaktè misye lè l sou l bagay men Fantom li menm li gentan nan m te ka di Fantom nan yon planèt pou kont li ou konprann pou sa Fantom fè nan rap ou konprann pa endiskite menm.

Yo wè frap sa rèd anpil. Sa vle di si nou wè tikè ka nome Baky sè ke li kòmanse ap kwense bèt pou l met moun. Youn nan kalite Baky genyen mezanmi nan rap kreyòl la se youn nan rapè lè l ap beef konprann so w ki ki ki ki sal nèg yo punchline yo sal pa bezwen di betiz ou konprann nou te ka pran egzanp Wendy Wendy s on nèg souvan lè Wendy ap beef on nèg konprann gen bagay antre nan manman bagay sa yo men Baky m toujou ap swiv sa Baky s on nèg Konprann lè lap bif ou non trak li pa bezwen di betiz ou konprann sa vle di misye mte ka di w misye sal anbe w an diplomasi ok. Son atis al bif baky wap fè moun ri ou tòg mande pidje pi gwo erè wap fè nan vi ou tòg. Ok sa vle di sou atis ou paka bif baky pase ke karyè w ka fini menm jan ak pidje sa vle di baky vle fè konprann nan trak la ke karyè pidje fini se akoz ke pidje te bif li baky a bat kòl wè baky. Ou wè nan moman an la, nèg Okay nan kouri akoz de ou. Nèg Okay te deja nan afè bagay simante pye kabann nan, kounye a la tout nèg Okay emante akoz de ou, ou konprann? Ou pwomèt yon album an 2021 an, men jodi a la gen tan 3 janvye, ou konprann son fristal ou ba nou. Menm si fristal la bon, nou reziye nou men, antoulèka, ou te ka ba nou album nou, ou pa resevwa anpil baky.

Pandan moman la nèg okay nan kouri konprann so si w ka lage album sa an janvye a lage l kounya e baky si w pa lage album sa an janvye a mwen menm m pa konsidere w kòm rapè ankò ok blofè.
Yo di rap dead alò nap pran san n poun fèl back so ret branche koz trè byento nou pral anons yon nouvèl dat. Humm Baky Ou wè lè wap anonse nouvèl dat la Humm. Humm pito m pa pale. Wè m ta pral di yon bagay la m konnen chinwa yo anpil fanatik Wendy yo ka kraze video a nan menm m pap pale men Baky fè respè w. Bon mezanmi sam te ka di ee track la rèd video a bèl oh sa m gen enpresyon Baky fin fè freestyle la l di ah mesye m pa ka lage freestyle sa nenpòt jan an sou soundcloud bagay ou konprann ann fè yon ti video nan studio ala antre nou lage l sou youtube si l fè yon 300 mil view n a fè yon 500 dola pou n bwè gòg nou. Nan tou lè ka mezanmi e bon m panse e se tou so rès bak rete nan beat yo la nèg yo e konprann e flow yap flow sou an bagay sa ap fè la man. Bon tou lè ka e sak te gen pou jodi a mezanmi m espere nou te renmen video a. Abone nan chanel la mezanmi janm pwomèt nou deja map fè video pi souvan kounya so abone bon m pa konnen nan moman an la m gen 1900 konbyen abone so abone pou distans pou fevriye a pou n rive 5000 abone ok so m te kontan avè nou ou konprann m espere pote plis video konsa pou nou e bon a la pwochèn abone nan chanel la tann mwen semèn kap vini video pi rèd ok.